Idantifye moun ki vrè zanmi w. Kilè yon moun se yon vrè zanmi? Se de sa ke nou pral pale nan videyo sa a. Nou espere ke ou va pataje e ou va abòne ansanm avèk chanèl la pou plis videyo. Nou pwofite salye w osi, nou espere ke ou byen dan le Seyè. Nou vle pale nan videyo sa a. Kòman w kapab idantifye yon moun ki se yon bon zanmi? Anpil fwa gen moun nou konn di se yon bon zanmi men poutan moun sa a li pa yon bon zanmi. Nou vini avèk kèk kritè k ap pèmèt ke ou kapab konprann èske moun ou genyen bò kote w la, moun ou di ou se yon bon zanmi pou ou a, èske li se yon bon zanmi tout bon vre ou dimwens li se yon movè ami. Kilè yon moun li se yon bon zanmi? Nou prale trè rapid, nou ap touche kèk pwen pou ou. Premyèman, yon moun ki se yon bon zanmi pou ou, se pa yon moun ki aksepte avèk ou nan tout sa ke ou ap fè. Pa egzanp, yon moun ki se yon bon zanmi, Li pap janm vle dakò pou al fè yon bagay ke li konnen aprè ki pap bon pou ou. Pa egzanp, yon moun ki ta gen yon pwoblèm avèk ou, epi ou di moun sa a ou vle elimine moun sa a, ou vle touye moun sa a. Lè w pataje sa avèk zanmi sa a, li se nòmal pou l di w non. Paske pou ki rezon? Si l di w wi, li ankouraje ou pou al touye moun sa a ou gen pwoblèm ansanm avèk li a, men e aprè? Eske zanmi sa a li pral nan prizon avè w? Bon zanmi an li konnen ke ou pral soufri aprè, sa genyen repèkisyon kel pral fè sou viw e osi sou fanmiy ou, se nòmal poul diw non, èdi yon bon zanmi pap janm dakò pou fè tout sa ke ou vle fè, sa sa li wè ki kapab detwiw li pap janm dakò pou fè yo, yon bon zanmi se pa yon moun ki toujou ap ankourajew swa ki di an al bwè alkòl, An ale nan pwogram chak wikenn pou lap gaspiye e kòb ou men yon bon zanmi lap toujou diw se pou ou pwoteje tèt ou bwè twòp alkòl la pa bon pou ou fimen an pa twò bon pou ou lap diw fò pwoteje santew yon bon zanmi lap diw fòk ou jere lajanw fòk ou pwoteje lajanw pa gaspiye lajanw tout jounen se sa ki yon bon zanmi anplis ankò yon bon zanmi Pa jalou de siksè zanmi. Si ou gen yon zanmi, ou wè li jalou de siksè ou, sè ke li pa zanmi ou. Pou ki rezon yon bon zanmi pa ka jalou de siksè zanmi li? Se paske siksè yon zanmi li se siksè lòt zanmi an tou. Aa alò ou panse ke yon moun ki se ki konnen ke ou son bon zanmi pou li, li pa konnen pa egzanp si w nan pozisyon, li konnen nan pozisyon sa w ye a, nenpòt lè ke li ta gen yon difikilte w ap kapab ede l. Si w gen yon biznis, si w gen kòb menm lè li menm li poko gen kòb, men li kwè a lèd de biznis sa w genyen an, ebyen li kapab jwenn travay alèz, li kapab travay nou kapab travay ansanm, E anplis si l gen yon ijans, zanmi sa a ap kapab ede l. Sa vle di pa gen pyès rezon pou yon bon zanmi pou li jalou de siksè yon lòt zanmi. Si w wè moun ki bò kote w la li jalou de siksè w, sèke li pa zanmi w vre. Yon bon zanmi toujou pote bon konsèy pou ou. Yon bon zanmi se yon moun ki toujou ap ankouraje w pou fè plis efò nan lavi. Yon bon zanmi se yon moun ki tou k ap ede w panse pou w kapab sòti nan sitiyasyon kritik. ke ou ye. Alò m deja di anpil bagay wi de yon bon zanmi. Frè Hollander kisa wap di de yon bon zanmi? Byen nou salye chak moun ki pral gade video a. Nou deja konnen nou se ja. Alò son trè bèl sijè pa rapò avèk jan Misye Bruno abòdel lan. Li sansib tou, anglobe tout bagay. Men yon nan bagay tou mwen imajine pafwa zanmi yo fèt pa sezon. Paske Kòman w eksplike sa a zanmi fèt pa sezon?
Se pa etap. Paske gen moun nan vi ke li te byen avèk ou lè w pòv, lè w vin gen lajan nou paka zanmi ankò. Men alò, se pa, nou pa vle rantre la. Brèf, paske nòmalman yon bon zanmi mwen plis konprann li se yon moun ki la pou l sipòte w nan tout bagay. Ni lè sa bon ni lè sa pa bon. Men de no jou, m te ka se yon bagay ki ra pou jwenn 2 moun ki byen. Pafwa moun yo byen, yo byen pandan yon ti tan. Men apre sa, si ta vin gen yon lòt nivo antre nou, nou vin wè gen yon eka nan zanmitay sa. Men de no jou alò, se yon nan bagay pou nou, pou nou eseye. Paske lè w byen avèk yon moun, ou sipoze la pou li pou toutan. Se pa nye paske swa lè gen pwoblèm ou di mwen se pa rale kò men pito fòk ou la pou sipòte l ni nan malè ni lè sa bon. An reyalite, yon bon zanmi m te kapab di se tankou yon yon frè ki soti nan menm zantray avèk nou. Men se youn nan bagay ki ra e yo vouloe ou mal ale. Byen, mèsi frè Hollande. Alò, mwen espere ke nou mete an evidans konsèy sa yo k ap ede nou idantifye moun ki bò kote nou ki zanmi nou e moun Ki bò kote nou ki pa zanmi nou? Sitou de no jou, gen anpil moun ki ki pran echèk se a lèd de yon moun ke yo t antre nan vi yo kòm zanmi men epoutan moun sa a ke li pa t bon zanmi yo vre li se yon moun ki te vini nan vi w pou l detwi w. Gen moun ou wè ki apwoche w ki montre l renmen w li alèz ak ou men dèfwa se yon posiblite l ap l ap l ap chèche pou l detwi w ou diwens pou l detwi sa ou genyen e poutèt sa li bon lòske nou fè dèzanaliz de antouraj nou De tout moun ki antoure nou pou nou idantifye moun ki ka zanmi nou e moun ki pa kapab zanmi nou. Yon bon zanmi ou kapab pataje tout bagay ansanm avèk li, men gen moun ki bò kote ou, sa pa vle di tout sa ke ou genyen kòm sekrè pou pataje l ansanm avèk li paske menm sa wap di l yo pafwa se yo menm kap eksite l pou li kapab vini yon èdmi andedan gen moun ki zanmi w deyò men andan w li se yon andedan li menm li se yon èdmi pou ou. An nou idantifye vrè zanmi nou yo alèd de konsèy sa. Mèsi bokou, nou espere ke ou va pataje videyo a e abone. Mèsi.